Lè sa li gen dwa pat ka aji, te gen mesye vòlè CPT yo ki te la. Jounen jodi a li vini li kapab aji men li retounen li pale de lòt men l pa di nou menm dirèkteman kisa edikasyon ap jwenn. Ann gade nou konprann travay tout lòt nou pa jalou men n ap gade lòt kote yo lè yo fè grèv yo reponn yo moun pa wè yo ann pran egzanp lajistis sot fè grèv la y ap reponn majistra yo. Yo ap reponn yo, Nou menm nou pa gen anyen. Mwen menm mwen la, m prezan, paske m toujou di, pwofesè premye sik, dezyèm sik, depi an 2012 se esklav yo ye. Lè an pran y ap travay yon lekòl kay sè, kay mè oswa yon lekòl dyosezèn, kominyon an, fò yo lan repetisyon, fò yo travay. Lamès an, fò yo ale, yo ale odela de travay yo. Yo konvoke yo pou ale lè dimanch. Èske sa la ladan? Non. premye sik yo, dezyèm sik la, m vin batay ansanm avè yo, jan minis Bèna te fè refòm nan an 81 ki te ateri an 83, kote yo te mete yon chè, de chè, twa chè pou yo e plen tan pou segondè. Pou ki rezon? Si lekòl nòmal ap fòme enstititè jounen jodi a, fò l kapab fè l yon fason pou ou pa l travay premye sik, dezyèm sik, ou vle se fransè, ou vle se matyè detid, yo ap fèl men se li menm ki nòmal il fo ke yon lòt sosyete se pa sa edikasyon ap kraze lap rini alinyeman fòk li fèt men note byen minis edikasyon an di li voyel nan finans depi oktòb sa vle di premye dezyèm sik sa yo yo gen yon aryere ki kòmanse ap dekoule di mwad oktòb li konnen si se
sa. Fò yo jwenn li.
Ebyen, nou te. Doktè Sè Bètran pa la. Lòt 2 responsab ke n pale pami Mesye Jòj, yo pa t aksepte prezan vin resevwa n. Nou menm nou montre ke nou gen yon degre de sivilizasyon, nou transmèt mesaj la, men Mesye Fils-Aimé ki antanke minis finans m tap swete li sòti l men il fò ke li fè yon ogmantasyon pou pwofesè yo e dezyèmman il fò yo aplike griy salaryal jounen jodi map travay nan ns 4 ns 3 nenpòt lòt klas la si griy salaryal la respekte mouchè m gen dwa fè chwa chèm nan e lè dezyèm ane fondamantal mal bay li diskriminasyon sa fò li disparèt Jan ke nou wè lontan te gen yon afè de enspektè primè, enspektè segondè, jounen jodi a yo renimere tout e menm bagay e sa nap batay, nap batay pou yon sosyete.
Li te pran radyo, li t ale prensipalman sou radyo Metwopòl, li deklare ke nan egzèsis fiskal 2024-2025, li fè alinyeman anseyan premye, dezyèm sik yo. Men jodi a nou 2 mas 2026, nou poko jwenn alinyeman sou chèk nou. Metan nou vin devan ministè finans, ki nan depatman Grandans lan, direksyon depatmantal la, nou vin mande l ki kote alinyeman an bloke, pou l esplike nou ki kote alinyeman an bloke. Nou vle rapid rapid nou jwenn alinyeman an. E non sèlman n ap mande alinyeman, fò yo peye nou aryere tout mwa ki pase yo. Sa vle di nou bezwen yon repons klè nan men finans pou l di nou ki kote. Alinyeman an li bloke.
Pase minis lan di li fè alinyeman pou pwofesè premye dezyèm sik. Nou menm nou li poko janm rive nan menn nou nan mwad janvye la. E pa janvye non nou nan mwad mas. Depi mwad janvye minis lan di li fè alinyeman. Kote l minis Augustin? Kote l minis Didier Fils-Aimé? Nap tann li nap tann li nou poko ka jwenn li. Nou bezwen l.
E nou kapab di pou le moman aktyèl. Mesye Alix di defi se mesye li menm ki minis finans. Se li menm ki minis finans pa enterim, li menm li gen pou l aji. Kounye a, Alix di defi se menm se sèl chèf nan peyi a, men tan li te la li te prezan nan akò 20 janvye a, li te di li rekonèt revandikasyon nou yo, yo jis. Nou, men tan kounye a, Alix di defi se menm yo pye di mi. Kounye a nou vle wè l aji, e fò l aji nan la.